Zanmi Kanal Dyaspora TV, se yon plezi jodi an pou nou ansanm avèk ou. Jodi an nou pral fè w vizite yon òganizasyon, e nou kapab di yon òganizasyon kominotè oubyen yon òganizasyon peyizan ki twouve l nan komin Sen Lwi di Sid espesyalman nan seksyon Zangle, Zangle Dakens ki se yon seksyon sou komin Sen Lwi di Sid. Gon bagay ke nou pa wè lontan ki se konbit kote ke nou konnen sa li fè pati de Istwa nou menm Konbit linyon fè lafòs ansanm nou fò met men ansanm pou nou kapab atenn objektif nou donk la a nou twouve nou avèk òganizasyon JMS la nou gen prezidan ki ansanm avèk nou la mesye Fenel nou salye w kòman w ye se yon plezi pou nou lakay ou jodi an byenvini sou kanal Dyaspora TV. Alò nou di kanal Dyaspora TV yon gwo mèsi e byenveni tou lakay li lakay nou nan komin Senlwi di Sid pi presizeman Zanglè Daken E, donk la a nou twouve nou sou yon espas, donk n ap fè yon ti mache pou nou fè moun yo wè, nou wè se yon espas kote ke gen travay ki t ap fèt la, nou wè sa se saklaj k ap fèt la, donk nou konnen ke nan espas sa a nou wè gen bannann, sa vle di n ap retire movè zèb yo, n ap retire raje yo, jis pou n kapab e pèmèt ke jaden sa a li respire pi byen e ke pou l kapab devlope. e nou konnen enpòtans sa klach gen nan yon jaden donk sa a li vrèman enpòtan nou wè tout travay ki fèt la a ap gade tout o fon nou wè ke maten la konbit lan vrèman e ap avanse donk nou wè gen yon ekip jenn gason granmoun e nou wè gen fanm tou ki prezan nan espas lan chak moun ap jwe wòl pa yo donk èske ou ka fè yon ti pale nou de òganizasyon sa a JMS. Alò, GMS se gwoup motive de Sen Lwi di Sid ki travay pase nou wè e otrefwa e travay yo te fèt men yo pat fèt grand anvègi jan kounye la nou menm n ap fè l la la. Paske avanse ki genyen nan pwodiksyon latè fòk li gen tèt ansanm. GMS se gwoup motive de Sen Lwi di Sid, nou menm ki se plantè e nou gade nou wè se bon pou nou gen yon asosyasyon konsa, anndan GMS nou mete yon gwoup ki rele gwoup tèt ansanm ki se gwoup plantè nan seksyon an, ki vle di tout travay ou wè kap fèt la se gwoup GMS kap fèl, gwoup GMS la li son gwoup ki genyen. yon pakèt antite ladan l. Gen gwoup de fanm ki travay lakay yo, fè twou poubèl, e yo fè lòt aktivite, jaden, e lakou, èske ou konprann mwen? Ki vle di la, jaden medisinal, nou fè tout bagay sa yo, e ke pou nou menm pou nou kapab avanse, alò nou bezwen kout men, pase peyi a nou pa ka lage l konsa. Se ansanm nou fò. Èske ou konprann mwen? Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò. Sa vle di,
travay konbit k ap fèt la se jis yon fason pou montre ke men nan men, donk nan konbit nou kapab reyalize anpil bagay. Se lè nou gade travay, kantite travay ki gen tan reyalize la maten an, nou wè ke se yon bagay ekstraòdinè. Donk, Mesye Fenel, nou wè la a gen. E nou wè nan kad konbit lan, nou wè gen gen manje tou kap prepare. Nou kapab wè li la.
Donk sa di medam yo jwe yon wòl enpòtan nan travay kap fèt yo. Donk sa di se tout moun mete men ansanm pou nou kapab jwenn rezilta ke nou bezwen an. Donk òganizasyon an li gen fanm, li gen gason, se konsa.
Se konsa, li gen fanm, li gen gason. Ki kantite manm nou gen nan òganizasyon an konsa? Bon, e an total nou kapab di nou genyen 96 manm. 96 manm. An atandan. An atandan. 96 manm. Ki vle di se yon jèn òganizasyon ki apèn monte, pase ou wè nou gentan ap avanse, pase nou pral nan santèn nou la. Ki vle di nan trè pwochènman la, n ap apwoche de 2 a 300 jiska lenfini. Ok. Men èske nou genyen deja sipò otorite lokal oubyen enstitisyon tankou ong ki travay avèk nou deja? Bon nou pa nou pa tèlman gen ong nou te gen nou gen ong ki te konn ban nou fòmasyon tankou nan kad de agronomi e nou gen agronòm e Renan ki se e anplwaye e akap Renan senpol Renan senpol nou genyen e pase se bon kolaboratè nou liye nèg de tout lè fason li ban nou li ban nou espwa nan afè agrikilti e anplis ankò.
Nou gen pasa, pasa ki travay de konsè avèk akap, ki ban nou enfòmasyon tou, pase yo gen deman, nou gen deman nou te fè bò kote yo, ki pa ko agreye men ki sou plas. Ok. Donk nou konnen enpòtans sa genyen, e pou fòmasyon li vrèman enpòtan, nan kad òganizasyon peyizan, nou konnen ke fòmasyon vrèman enpòtan pou n kapab fè bagay yo pi byen. Wi, wi, pou n fè bagay yo pi byen.
Donk la nou wè ke medam yo ap jwe wòl pa yo la, medam yo, nou konnen wòl yo jwenn nan agrikilti. Wi. Donk sa vle di yo la, Lè nou gen rekòt yo, se yo menm ki al vann nan mache, se yo ki triye, ou konprann, yo la ede nou vann yon seri de rekòt, ebyen la men nan konbit lan, yo ap ede nou nan kesyon fè manje.
Donk ekip sa a k ap travay la a, donk se ki kondisyon pou yon moun benefisye a, la m ap travay nan yon espas ki pa pou espas pa nou? Non, n ap travay yon espas ki pa espas pa nou, men se espas yon manb nan òganizasyon an ki entènasyonal, ki se Roosevelt Dorfeuille, alò nou travay pou li, kondisyon yo, Yo pa egzajere. Kondisyon an se si ou se manb GMS, nou depoze, ou depoze 500 goud kòm yon frè pou kòb sa ale nan kès plantè a. Men ou bay moun yo, moun ki resevwa konbit la, li bay moun nan manje, bwè, epi sè tou. Men si se yon konbit moun nan achte, tankou yon moun ki rele nou la, li di monchè vann mwen yon konbit nan GMS pase nou wè òm yo, yo travay anpil e yo an kantite. M ta bezwen fè yon gwo travay, ebyen monchè moun sa l ap peye moun sa yo 500 goud, 500 goud pa pèsòn, epi li pa menm depoze 500 goud la ankò non, li pa depoze 500 goud la, se kounya la l peye tout òm sa yo, chak òm sa yo 500 goud, epi ba yo manje, epi travay yo fèt. nòmalman. Ok, bon bagay. Donk la, donk sa vle di òganizasyon an, nou jwenn yon fòmil pou nou kapab fasilite travay agrikòl yo fèt nan zòn nan, paske nou pa nou nan yon seri de espas ke machin agrikòl pa ka rantre e nou pa gen machin agrikòl tou. Nou pa gen machin agrikòl. Donk sa vle di nou menm ki la, travay n ap fè la, n ap fè l avèk dè dè aparèy oubyen n ap fè l avèk dè zouti, sa nou rele dè zouti ridimantè, dè zouti ki la e akayik. donk avèk manchèt, sèpèt nap fè travay la pi kwa wou, donk e le fèt ke nou gen plis manb, sa son pati nan moun yo ki la, nou gen plis manb deja nan òganizasyon an, donk m panse ke nou bezwen plis zouti, nou bezwen plis fòmasyon pou nou kapab fè plis bagay. Men eske nou menm nou gen espas pa nou menm pou nou travay jaden pa nou, òganizasyon nou poko gen espas? Bon nou pako gen espas non, men se mwen menm ki prezidan plantè a ki te pran inisyativ sa, m te bay yon lokal lakay mwen, nan lakou m, nan tè papa m, mwen te bay pou yo te fè yon jaden. Pou òganizasyon an? Pou òganizasyon an. Nou te plante pwavwon, nou te fè plantil zoranj, chadèk, e lòt bagay ankò. Men, ou konnen nan domèn agrikilti li mande pou genyen motè dawozaj. Motè pou pou n transpòte dlo a pou nou men nou gen sistèm nou pa gen nou pa gen sa ditou ditou ditou nou bezwen kèk awozwa nou bezwen awozwa ou konprann nou bezwen yon awozwa men kòm ou konnen e televizyon dyaspora lakay e kapab veyikile mesaj la pou nou Moun ki bezwen kowopere ansanm avèk nou, nou menm nou rete a bra ouvè, n ap tann moun. Etanke moun ki pral gade nou la yo nan dyaspora a oudimwens ann Ayiti, moun ki fè pati de ong oubyen leta, si yo ta renmen kontakte nou pou kapab sipòte oubyen ban nou kèk konsèy, se kijan yo ka fè sa? Bay yon nimewo telefòn. Bon, yo kapab kontakte nou nan 37 77 84 85 e ki se Digicel e Natcom, y ap kontakte nou pa 42 58 57 39. Ok. Donk la a, òganizasyon rele GMS. GMS. E n ap avanse la a, nou wè ke, nou wè nan espas, nou yon bèl kabrit amelyore la a. Se toujou pou menm espas la? Wi, wi, wi, pou nou menm nan avanse wi.
Donk, ou menm k ap swiv nou la a, donk ou konn kisa sa konbit vle di. Donk, malerezman la a, nou nan mitan jounen an la nan moman an, e ke, e ke konbit lan pral rive nan lè pou y al manje. Gad yon bèl kou kabrit. Donk sa se yon kabrit ras amelyore. Wi donk
nou wè mesye lòt bò kap travay donk sa vle di se espas la gen anpil raje donk yap anpil raje yap tonn tout raje sa yo nèt wi pou yo kapab e pèmèt bannann nan devlope la pou bannann nan ka ouvè kòl wi e donk youn nan bagay ki gen la nap gade nou wè ke mesye yo ap travay la yo Anpil nan yo aje, anpil nan yo, nou wè men nou wè gen 2 jèn gason tou ki la, nou kontan sa. Donk sa vle di e s on travay k ap fèt, donk la relèv lan li asire tou. Lè yon jèn gason li jwenn sa kòm egzanp, m panse ke li menm l ap pran responsablite l pou l kontinye pèmèt bagay sa yo toujou egziste nan zòn nan. Donk nou ankouraje tout moun ki fè pati de òganizasyon sa a, moun nan zòn nan pou yo rejwenn ekip sa a pou yo kapab e pèmèt travay yo ale plis. Nou ankouraje moun k ap gade nou la, ou menm ki nan òganizasyon entènasyonal, ou menm ki nan leta, gade ki jan ke nou kapab toujou ankouraje inisyativ sa yo. Ou menm ki se pitit zòn nan tou, nou ka ankouraje inisyativ sa yo pou n kapab favorize devlopman an. Paske devlopman lokal lan, se apati de òganizasyon lokal yo pou l fèt. Donk se kazèk zòn nan, azèk yo, Delege, majistra yo, jwenn a oganizasyon lokal yo pou nou kapab rezoud pwoblèm nou gen nan kominote yo ansanm e lè sa ti patat fè chay donk si nan chak lokalite gen yon oganizasyon konsa kap travay donk nou pral wè ke komin sa li ap devlope donk nou kontan nan Sen Lwi di Sid nap kontinye eksplore sa ki ap fèt la donk nou pwomèt ou ke nou pral kontinye mete pwojektè sou oganizasyon sa paske nou apresye travay ke yap fè donk sa se yon ti pati men nap fè konnen zòn sa nou gen lòt pwoblèm ki genyen tou pou rezoud oganizasyon an li jèn men yo gen. gwo vizyon e yo se de lidè tou nan zòn nan. Nou gen pa egzanp pwoblèm dlo, anpil katye fouy, pwoblèm kap ta janmen rete amenaje.
Donk gen anpil travay ke òganizasyon sa a pral bezwen fè, jis nap mande tout moun rete konekte avèk nou, nap pèmèt ou dekouvri plis travay ke JMS ap fè nan zangle nan komin Sen Louis du Sud.